Medam mesye la fami, jodi a mwen vin ba nou nouvèl sa sou eta sante Donald Trump. Bon, nan moman nap pale a la mèt la tè to a pa bon non. To a pa bon paske gen de bagay kap travèse Donald Trump la, enfòmasyon vin jwenn nou Donald Trump menm kanpe l paka kanpe. Yè la yo fon apèl avèk Donald Trump yo di Donald Trump fòk ou ta bò kote Marco Rubio pou al reponn kesyon senatè yo pou al esplike pou ki rezon ou te anvayi Venezyela, pou ki rezon ou menase Kiba, pou ki rezon ou te menase Greenland, ebyen eta sante Donald Trump pa bon, misye pat kapab prezan pou l al reponn kesyon yo, nou wè se Marco Rubio yè ki te kanpe pou kont li devan Sena yo pou l tap reponn kesyon. Medam mesye ret branche m pral ba nou pou ki rezon eta sante Donald Trump pa bon to a menm kanpe l paka kanpe nan moman nap pale a la m pral ba nou tout dènye enfòmasyon pou ki rezon mèt latè kreyatè spesyal la li paka kanpe la a klè enfòmasyon sa yo isit la wap jwenn yo sou zenètayiti pase nou menm nou chèche enfòmasyon kote li a E se enfòmasyon nou ba ou, se enfòmasyon ki konfime. Ret branche, nou pral pale koze andedan videyo sa. Gon bri la nan peyi Dayiti. M pa konn si n pran nouvèl la papa. M te di nou sa avan yè wi. Lè yo te revoke viza, yo te cancel viza Edgar Leblanc avèk Louis Gérald Gilles. Kisa m te di nou medam mesye? Hein? Kisa m te di nou? Eske m pat di nou aprè yo fin pran viza, yo fin koupe viza Louis Gérald Gilles avèk Edgar Leblanc Fils, se Leslie Voltaire ti chinwa yo pral yo pral atake. Kisa nou wè k pase yè la? Yè, depatman deta ameriken koupe 3 viza la. Yo pran Leslie Voltaire, yo pran Smith Augustin, e yo pran minis ki ta pral ranplase Alix Zephyzemer map pale nou de Alfred Metellus tou le 3 nèg sa yo viza nèg sa yo koupe men mesye nou egare nèg yo egare anpil m pral di nou pouki rezon nèg yo egare paske si nèg yo te koupe viza nèg yo nèg yo te revoke Alix Zephyzemer m t ap di se nan pye travay nèg yo nèg yo pèdi viza. Davwa ke nèg yo pa arive revoke Alix Diefuseme, ameriken sanksyone nèg yo koupe viza nèg yo a tout fanmi nèg yo, nèg yo fè zewo bare. Humm pati koze k gen atè a la a e pa ti rèl. M te di nou avwe te gen rèl kay Louis Gerald Gilles ansanm avèk Edgard Leblanc fils, kay ti chinwa rèl pete yè la a. Rive lakay Smith Augustin, bon Smith Augustin fò ta di son nèg kap chèche manje nan pouvwa peyi da nan gouvènman peyi dayiti, son nèg kap chèche manje paske l pa gen plas, tanto l di l te siyen tanto l di l pat siyen pou te revoke Alix, ebyen nap wè Smith Augustin la yo revoke yo kensèl viza Smith Augustin. Sans oubliye podyab ti Alfred oh Dye podyab Alfred mete liv sese gad nan ki sa nèg yo lage Alfred kounye la ou pa bezwen kote Alfred chita la lap di pou kisa m tal antre nan bagay sa pou m tal nan ranplase Alix Didier Fils-Aimé oh gade nan ki sa nèg yo lage Alfred Métellus podyab Alfred Métellus. Alfred Métellus se pòs sa l te bezwen sèlman, li pa t panse si nèg yo t ap t ap sanksyone l tou. Ebyen kòm se li menm ki t apral ranplase Alix Didier Fils-Aimé, medam mesye, Alfred Métellus antre nan lis la. Se 6 moun wi la ameriken di yo pral sanksyone la, 5 manm ki te siyen pou revoke Alix yo, plis minis lan ki gen tan revoke la, ki gen tan viza l gen tan koupe, m ap pale nou de Alfred, minis finans lan. Pa ti koze k gen atè a la a, nou pral pot detay ret branche pa soti e sou zen nèt ou ye la a nou pral pote enfòmasyon pou ou klè. Medam mesye dosye tps la li pa piti. Jodi a la a jij la fè konnen ankò ke tps li te mande gouvènman ameriken an de dokiman ankò e l te bay nèg yo yè a 8 è diswa pou pote tout dokiman ba li e l fè konnen si nèg yo kite 8 è diswa te pase yo pa t ba l yo pa pote dokiman yo ba li l ap sanksyone gouvènman an si yo te sanksyone gouvènman an sa vle di nou t ap bon sou ti piyè sa nou t ap pase dirèk. Ki sa gouvènman fè, gouvènman ameriken an, menm kote jij Ana Reyes, pa bliye jij Ana Reyes, li pa san pou san amerikèn non papa. Konprann? Son latina li ye wi. Son latina, yon moun ki sot nan bay amerik latin yo, e son etranje li ye tou, men moun ki fèt dèyè a, ki vin arive jij. Konprann? Ebyen jij la li menm li konn mizè pou li menm si li te ka nan pozisyon ayisyen yo tou. Paske l konn kote l soti. Ebyen jij la fè konnen ke e rapid vit apre inèdtan li fin bay nouvèl la nèg yo gentan voye dokiman ale gouvènman sa vle di gouvènman Trump lan yap jwe du bec aux ongles pou yo wè si yo kapab mennen dosye a lakou siprèm e si dosye a rive lakou siprèm yo gen plis chans pou yo genyenl paske lakou siprèm di nou sa se pou Donald Trump lakou siprèm ap travay em di nou ankò Menm lè dosye ti Pierre sa ta rive lakou siprèm, Bondye pap kite sa pase pase Bondye pi fò pase tout. Kwè m si w vle. Klè. Medam mesye, lòt pwen k ap domine aktyalite a, m sot ap pale nou de Marco Rubio, le sekretè deta ameriken. Manm, m kab di, m kapab di chanm sena a yo te konvoke. ni misye ni Donald Trump yè pou nèg yo t al reponn kesyon sou sa yo fè Venezyela a, arestasyon de Nicolas Maduro, menas ke yo fè peyi Kiba e menas yo te fè sou Greenland. Donald Trump pa t kapab prezan. Misye pa bon menm. E sa k fè Donald Trump pa bon se yon ansanm de bagay k ap pase nan gouvènman l lan kap fwape misye paske eta sante misye pa bon. Marco Rubio reponn kesyon. Andedan videyo sa, m pral di nou ki pozisyon Marco Rubio e ki repons li te bay chanm sena sou dosye Nicolas Maduro, sou dosye Kiba e sou dosye Greenland lan. Ret branche, se sou Zenèt Ayiti ou ye frè m, wap enfòme. Klè! Medam mesye! Peyi Espay voye yon repons la a, bon m pap di yon repons non, voye yon mesaj bay Lèzetazini Damerik pou montre ke Etazini Damerik wap pran pòz se gran peyi nou ye nou pa fout anyen. Se sa Espay voye di. Konprann? Se yon mesaj m kapab di w ki kòde Espay voye bay Lèzetazini Damerik. Ebyen ki mesaj li ye? Ret branche, nou pral pote tout detay enfòmasyon sa a andedan videyo a. Mwen rive Nan èpòt, m pa p di èpòt, m rive nan vil Pòdepè peyi Dayiti, nou wè gen gwo mobilizasyon k ap fè e gon pwojè pou vil Pòdepè pou gen pou yo fè yon èpòt entènasyonal nan vil Pòdepè. An 2026 mèdam mesye Ayiti pa ka gen sèl èpòt Toussaint Louverture. Kòm nou wè yo gen tan ouvri yon Okay la, si Pòdepè ta genyen, E okap ayisyen gentan genyen nèg yo ta mete nan tout gwo vil yo gonayiv tou gonayiv ta sipoze gen èpòt ok gonayiv ta sipoze gon èpòt entènasyonal pase tout gran vil yo ta sipoze gon èpòt pase nou paka an 2026 la pou on nèg ou bezwen al al gonayiv ou bezwen ale e ou bezwen al gonayiv ou ap soti etazini pou al gonayiv se pa pòtoprens pa okap pou wap pase Hein ou bezwen al pòdepè se pa ou kap pa pòoprens wap pase hein ou bezwen ale gen lòt vil ankò gwo lòt vil nan peyi dayiti ta sipoze gen èpòt entènasyonal ebyen nou wè moun pòdepè e dirijan pòdepè yo yo kanpe la yo fè konnen yo pral fon èpòt entènasyonal pòdepè Mesye ann gade si n ka devlope peyi a, pase nou an 2026 la se pa rekile ane ap rekile, se avanse, ane ap avanse, se tan k ap avanse sou nou, teknoloji ap avanse, fòk nou kapab avanse avèk teknoloji a tou. Pa gen danje. Ebyen medam mesye m ap di nou se ansanm de pwen sa yo ak kèk lòt k ap domine aktyalite a nou vin pale andedan videyo sa. Pa bliye ou sou Zennet Ayiti, ou sou Standup Lakay, chanèl ki la pou enfòme w de sa k ap pase nan peyi Dayiti tankou aletranje. Alos ou fek tonbe sou nou poko abone avek nou se bel moman pou fe sa, wa va gade kote ou wè k make sabone a ki pap pran w tan klike sou sabone abone aktive kloch ou tou lè nou lagon video pou kapab resevwa li an notifikasyon e like la medam mesye li trè enpotan pou nou gad anba video sa w pran ti pous klike sou li ban nou like An nou fè video sa o mwen li pase 2000 like kap rete nan kad sipò pou nou ayayayayayayay mete like mezanmi pa fèm soufri pou yon ti like non map ba nou tout enfòmasyon sa nou pa vle bonm yon like en i pap pran w tan non papa nan mwens ke 2 segond wap bonm yon like gad anba video sa wap wè ti pous sa fèl kounya klik klike sou li banm like la an ale bon si w fèl deja nou pap kanpe non papa. Fòk nou avanse pase bagay yo anpil nan men nou. Klè. Jodi a, nou se gwo jedi. Jedi 29 janvye 2026. N ap antre danble nan enfòmasyon nou la. Zanmi m, si w te kanpe ou mèt chita pase nou pral pale ti koze la. Nou pral pran ti tan la pou nou pale koze. E gen koze atè a la. M di w sa se sou zennèt ou ye, se sou standup lakay ou ye. Men nou pral tande koze klè. Medam mesye, n ap kòmanse avèk dosye sa a ki sou do e ki se dosye Vitelòm. Vitelòm pa jwenn arestasyon l vrèman. Yè se avèk anpil regretman ke nou t ap gade dosye sa a. E nou te menm gen gen nòt la nou te pase nan videyo yè a. Kote nèg yo fè konnen ke, m ap di nèg non, m ap di Kash Patel, direktè FBI, te fè konnen yo arete Vitelòm. Men se show medyatik misye tap fè. Ebyen tout bagay sa yo, yo kontribye nan pwoblèm ke Trump ap travèse pou moman. Paske depi se moun ke Trump ki nan administrasyon Donald Trump lan, tout nèt ap voye vant yo. Kristi Noem ap voye vant li kòm reprezantan DHS, gen Bovino Gregory ki gentan voye vant li jis yo retire l nan Minnesota, yo transfere l California. Men konnya kiyès ki voye vant li yè la? Se te Kash Patel ki se direktè FBI ki voye vant li. Ebyen, misye fè, yo fè konnen ke misye pa yon san pou san, misye pa fran ameriken, ok, misye gen san endyen lakay li paske ras misye se la ras endyèn. Bagay sa fè demokrat yo toujou ap tchip sou misye ap di misye pa yon bon ameriken, misye son fo ameriken misye ye. E pou misye montre ke lap travay, paske demokrat yo fè konnen ke direktè FBI la li pa konpetan pou djòb la, ebyen pou misye moutre ke lap travay misye al fon show yè. Show misye al fè a poul moutre ke lap travay, misye di gen 10 bandi depi 50 lane yap chèche ki pli repite atravè lemond, ebyen yo gentan kaptire 6 ladan yo. Erè misye al fè, Pami bandi sa yo, misye rale foto Vitelòm inosan, misye mete foto Vitelòm inosan nan lis la kòm nèg yo arete ki nan men FBI. Podyab Vitelòm inosan, yè la Vitelòm montre gran kareman li pa nan men FBI, li soti avèk machin li chaje bandi pou l fè videyo pou l montre nèg yo li ankò prezan se foulay k ap fè. Kidonk Kash Patel, direktè FBI la, misye fè foulay pou misye te kapab montre pati demokrat la ke lap travay, ebyen misye al fon erè grav, misye al fouye Vitelòm Inosan nan lis bandi yo tap chèche ki nan men FBI. Podyab Vitelòm Inosan, Vitelòm, m te di nou sa yè wi, m te di nou si Ameriken pran Vitelòm, konn se Vitelòm ki pot tèt li ale, paske pa t gen operasyon ki te fèt nan Tòsèl, pa t gen bri zam, pa t gen anyen ki te tire, pou ta tande yo te arete Vitelòm. Ebyen, medam mesye, Vitelòm pa arete. Vitelòm nan baz li. Vitelòm nan baz li FBI voye vant. E m di nou sa, nèg ki voye vant lan, Se paske pati demokrat la pa vle misye yo di misye enkonpetan, misye ap moutre ke l konn travay e misye al fè show medyatik la, ebyen show a mal pase pou misye, misye al fouye yon moun, rès moun ki nan lis yo, moun yo nan men FBI vre wi, men erè misye fè a, misye al fouye men pran Vitelòm, misye met Vitelòm nan lis la, podyab Vitelòm, Vitelòm poko kaptire. Ayayayayayayayay, kote sa prale mesye? Hey, di m kot sa prale? Pou yon direktè fbi ap fè cho medyatik enbyen se konnya yo pral wè nèg sa yo enkonpetan. Enbyen se jan de bagay sa yo ke Donald Trump ap tande ki fè tansyon an jete Donald Trump, Donald Trump paka kanpe pase jan de nouvèl sa yo pap fèl byen. Premye nouvèl misye mal resevwa se nouvèl sou Bovino Greg la pase Bovino Greg chita la ap touye moun nan nan vil kote ajan ice yo ap fè plis dezòd Misye chita la ap bay lòd pou touye moun, fè ap fè yon pe seri de arestasyon, fos arestasyon, enbyen nou wè jiskaske yo revoke Donald Trump fè retire misye nan Minnesota, yo voye misye California, enbyen yo ranplase misye pa Thomas Homan ki son nèg ki trè teknik. nan kesyon de arestasyon, nan kesyon de ice, e nou wè Donald Trump te konvoke kiyès, Christie Norem tal nan biwol fè 2 zèd tap pale, ebyen misye wèl gon pakèt moun ki enkonpetan nan gouvènman pal la, tout moun sa yo se vant yap voye, ebyen bagay sa fè Donald Trump pa byen menm mèdam mesye, misye ap travèse de movè moman la. Pa ti koze k gen atè a. Ebyen m ba nou pou ki rezon ke Donald Trump pat kapab. Ebyen pandan map pale de misye, map di nou hier Donald Trump te sipoze devan sena pou ta pale, dyaloge sou kesyon Nicolas Maduro, sou kesyon Cuba, Greenland, ebyen se te Marco Rubio hier ki te reprezante, ebyen Marco Rubio reponn kesyon avek sena yo, sena yo poze plizyè kesyon, yo mande Marco Rubio poukisa yo te deplwaye lame Amerikèn nan peyi Venezuela pou w al pran Nicolas Maduro yon entèvansyon konsa pou ki rezon? Ebyen, misye reponn, misye fè konnen ke sa yo fè a se pa yon, se pa lagè yo deklare Venezyela, se yon operasyon de taktik, yon operasyon pou sove yon pèp ki bezwen yon eleksyon lib, yon pèp ki bezwen yon tranzisyon pou met yon moun yo bezwen vrèman, yo vote vrèman, yo fè konnen yo pa, misye di ke Gouvènman ameriken an pa rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan e yo rekonèt Nicolas Maduro kòm yon nakotrafikan, yon nèg k ap trafike dwòg ki gen dosye ki gen dosye sou li e pou ameriken te arete l deja. Ebyen yo fè travay yo, yo antre al arete misye men se pa lagè yo mande Venezyela, se libere y al libere Venezyela pou Venezyela kapab gen yon eleksyon libre avèk yon nouvèl tranzisyon. Hum! Ou tande koze a? Ebyen Marco Rubio li reponn. Ebyen map di nou sa, pandan l reponn gen Maria Machado, nou konnen dam sa se li menm ki nan kan opozisyon an, aprè li fin tande Marco Rubio pale de tranzisyon an, rapid vit li moute sur les ondes li fè konnen ke wi, ap gon tranzisyon nan peyi Venezyela e tranzisyon sa a se li menm kap pran tèt li ok se lik pwal pran tèt tranzisyon sa a pou fè yon eleksyon lib nan peyi Venezyela el di tranzisyon pal la li pwal fè nan peyi Venezyela li pap genyen rejim Nicolas Maduro a ladann rejim Maduro a pap kapab prezante nan sal pwal fè a paske moun sa yo fòk yo rejte sistèm sa nèt Marco Rubio ankò, li deklare devan sena yo, kanta Ayiti, oh l touche pran Ayiti a tou papa, enba, Maronnes ou te konn sa? Marco Rubio fè konnen ke gen posibilite pou gen yon entèvansyon militè amerikèn an Ayiti e nan peyi Karayib yo. Pske misye estime ke. Ayiti avèk kèk peyi nan Karayib la chaje bandi, se sa misye di, chaje bandi e bandi sa yo, yo reprezante menas grav pou Lèzetazini Damerik. Ebyen Marco Rubio nan reyinyon yè sa a li t ap reponn Sena yo, misye fè konnen ke gen posibilite pou gen yon entèvansyon militè an Ayiti. Konprann byen sa m di w la, m pa pale w de fòs represyon de gang. Mwen pale w de entèvansyon militè amerikèn. Sètadi, se pa lòt peyi ki pral voye militè, se ameriken ki pral voye lame l nan peyi Dayiti, nan chak kwen w pase, w ap jwenn yon ta de militè ameriken ann Ayiti pou al kwape bandi nan peyi Dayiti. Sa se plan Marco Rubio e yè la misye anonse sa andeyò de fòs represyon dè gang les ameriken yap boule yon plan la pou yo voye militè an Ayiti nan kad entèvansyon militè amerikèn yon lòt fwa ankò nou ka tonbe anba yon entèvansyon militè amerikèn pa ti koze k gen la. E moun sa yo nou konnen, lè al fè entèvansyon nan peyi nou papa, a fè nou yal pran ou papa. Hmm? Al pran ti rès min gen de gen yo, bwote ti, sa yo pat gen tan bwote nan ane nan 1915, e pou rive 1934, yo pral bwote yo la, hmm? pase gen bagay yo te kite dèyè la, ou poko pran yo. E sa fò apre yo kenbe nou nan gagann kon sa, yo pa vle kite nou avanse. Pase yo konn ki kote yo vle rive ansanm avèk nou. Yo konn ki sa yo vle fè nou, mèdam, mesye. Ebyen, m ap di nou sa, e dosye Marco Rubio a, mwen trete l la, mwen pale nou de li. Ebyen, m ap di nou, mèdam, mesye, genyen afè tps la, m sot pale nou ke jij la fè konnen ke dosye tps sa, jan l ye pa jan l ye, gen posibilite pou dosye a rive lakou siprèm. E paske madam Reyes fè konnen chak dokiman l mande nèg yo, nèg yo bay dokiman e gen antant k ap fè la anvan 2 fevriye. Pa bliye jodi a gentan 29 ok, jodi a la gentan 29 janvye e tps la nèg yo te estime apati de 2 a 3 fevriye tps pa p gen tps ankò. Ebyen dosye a la li nan kous e nou wè dat la prèske rive Kesyon kap poze, eske bagay la pral lakou siprèm, eske li pa pral lakou siprèm, men jij la li pa deside bay vag pou ta kite tps kanpe apati de 2 fevriye, men jan nap gade bagay la la, bagay la ka rive lakou siprèm, e m di nou sil rive lakou siprèm, Donald Trump ap gen plis chans poul genyen, men Bondye nan syèl la pap kite sa pase, paske ni lakou siprèm pral wè ke Ayiti pa an mezi pou resevwa kantite de Ayisyen k ap viv anba stati tps nan peyi Etazini. Ebyen, mwen sot pale nou de towo sa yo ke Lèzetazini sanksyone, ki se. Mesye Kote Wes Phil Augustin Kote Phil Augustin ye ala mesye Yap tranble E nèg ki pi pè wi pou yo ta koupe viza ameriken l Sa misye pi pè a li k rive l jodi a la wi Smith Augustin apa Bawout ou te konn sa non Smith Augustin Se nèg ki pi pè Pou yo pa ta koupe viza ameriken l Ebyen map di nou sa Smith Augustin la gon fyèv ki pran l la Fyèv Smith Augustin a nenpòt fout 39 degre wi sou li la, tèlman misye ap tranble la, paske Smith Augustin panse ke akoz li te kouri al di li pa t siyen pou revoke Alix la, nèg yo t ap bliye l, enben, yè la nòt la soti, Smith Augustin pa gen viza ankò, e gen Leslie Voltaire, m te di nou sa, aprè Edgar, se Leslie y ap pran, enben nèg yo pran Leslie Voltaire. E yo bay rezon wi. Nèg yo di sanksyon yo bay yap bay nèg sa yo ki tap fè ki te met tèt yo ansanm pou yo revoke Alix yo di konsa nèg sa yo ap destabilize peyi Dayiti si te ka gen lapolis kap gradye te gon gradyasyon de nenpòt 800 konbyen polis ki tap gradye nèg yo pa mete pye yo nèg yo kouri al vila dakèy nèg yo al soti papye pou yo revoke Alix ebyen ameriken fè konnen ke nèg sa yo se avèk bandi se kriminèl yo ye menm jan avèk bandi Fòk yo sanksyone yo. Ebyen, sanksyon yo bay nèg sa yo se koupe viza nèg sa yo, koupe viza fanmi nèg yo, madanm, pitit, tout nèt se rèl, rèl kay makorèl, rèl kay Smith Augustin pete, rèl pete kay Smith Augustin yè, rèl pete kay ti chinwa, map pale nou de Lesy Voltè, rèl pete kay misye, bon podyab minis finans lan Alfred Metellus ki pa menm konn sa li tap fè a sèlman nèg yo chwazi l pou yo te mete l nan plas Alix, li pa menm konn anyen nan kè l la lap di mesye poukisa m te aksepte pou nèg yo te mete m pou m al ranplase Alix la. Mesye, m di nou sa, nèg yo, nèg yo pa entèlijan non. Ou wè si nèg yo te revoke Alix, m te di nou sa nan kòmansman videyo a. Si nèg yo te revoke Alix, nèg yo pa t ap gen pwoblèm non. Nèg yo t ap fyè de viza yo koupe. Men nèg yo pa arive revoke Alix medam mesye. Nèg yo fè tantativ pou yo revoke Alix, yo pa revoke Alix, yo, yo, ameriken cancel viza tout nèg yo. E ki nèg ki te fè bagay sa anvan se Fritz Alphonse Jean. Pa bliye Fritz Alphonse Jean premye nèg ki te kanpe ki te mande pou revoke Alix se Fritz Alphonse Jean apre 2 jou ameriken sanksyone misye ameriken di misye nan gang ameriken cancel viza misye malgre sa lòt nèg yo nèg yo panse si yo son gwoup de 5 yo fè sa ameriken pap ka kanpe anfas yo Pou otan ameriken pa pran presyon nan men nèg yo, ameriken pa kite yo yo demisyone al egzije fizeme e ameriken pral sanksyone tou le 6 nèg yo la nèg. Tou le 6 nèg, m di w 6 nèg, se 5 manb ki te siyen yo ansanm avèk, bon nan 5 manb yo la yo gentan pran 4 wi la. Wi yo gentan pran 4 banm gade m wè. Yo pran Edga ansanm avèk Louis Gérald Gilles avan yè, Men yè la yo pran ti chinwa ansanm avèk Smith Augustin. Yo tou pran minis finans nan tou. Rete yon grenn nèg. Ki grenn nèg ki rete la a? Ki grenn nèg ki rete la a? Bon m gade, bon m gade, bon m gade. Ki nèg ki te siyen ankò? Se senk nèg ki te siyen wi. Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, e Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, ti chinwa. te siyen ansanm avèk Edgar Leblanc gon lòt nèg ki nan cpt a ankò ki nèg m bliye la m gade Laurent Censy ki pat siyen avèk Vètilè Laurent Censy avèk Vètilè men ret on grenn nèg e lòt nèg la ki nèg li ye menm woywoywoywoy a m bliye mezanmi si nou si nou si nou rive jis nan mezi sa nan videyo a nan fè m sonje ki lòt manb cpt ki lòt manb cpt a gen ankò ki lòt manb. M pale de de twa brakè yo deja, m pale de Louis Gérald Gilles, m pale de Edga, non m pale de Edga, m pale de ti chinwa. Ki lòt nèg? E 5 nèg sa yo? Gon nèg, gon nèg m genlè bliye non l la. Ok, gon nèg m bliye non l, si nou sonje n ap fè m sonje paske e 5 nèg ki te siyen, man mete Smith Augustin avèk 4 lòt manb ki te siyen pou te revoke Alix, ebyen yo pran 4 manb deja, Ok yo pran 4 manb plis yon minis ret yon grenn nèg m pa raple m grenn nèg la pase vètilè pat siyen anh vètilè pat siyen m pa kwè vètilè te siyen vètilè pat siyen loran sensi pat siyen sa di ret yon grenn nèg la gon grenn nèg ki grenn nèg li ye ret yon grenn nèg anh antoulèka nou bliye e nenpòt moun ki sonje nan fèm sonje non towo a ebyen medam mesye mwen di nou sa minis espanyòl la nan peyi espay voye yon mesaj bay donal trump Se yon mesaj klè pou montre ke Etazini pa anyen, yo pa yon merd nan kesyon de 2 gran peyi. Paske nan moman nap pale a, minis espanyòl la fè konnen yo genyen 840 mil imigran nan peyi Espay ki ilegal, ki pa gen papye. Tande m wi, 840 mil imigran nan peyi Espay ki pa gen papye. Yo fè konnen ke nan mwens ke 2 a 3 ane, yo pral legalize tout imigran sa yo paske yo rekonèt mendèv imigran yo se pou devlopman peyi Espay li ye. Ebyen yo fè konnen pa ane la, yo pral bay 300 mil papye. Chak ane, y ap bay 300 mil imigran ki pa gen papye papye nan peyi espay sa nou wè etazini ap lage ajan ice nan bouda moun ki pa gen papye ap kouri dèyè moun yo ap touye moun yo pou granmesi ebyen peyi espay kanpe jodia li fè konnen ke moun sa yo enpòtan pou peyi a moun sa yo se yo menm kap ede peyi a devlope gen men dèv moun sa yo se yok fèl nan peyi l fòk li bay moun sa yo papye pandan se tan nou wè ameriken ap kouri dèyè moun sa yo lage chyen yo tankou chyen fou nan bouda imigran. Ebyen espay voye di yo se pa sa bagay la se pa sa l ye vrèman ok se pa sa l ye vrèman nou wè repiblik dominikèn ap fè l tou kouri dèyè ayisyen bagay la se pa janm sa l ye moun sa yo se ede ap ede peyi yo avanse ok ebyen espay voye mesaj la klè ba yo pou montre yo ke li menm yo menm se moun yo ye yo konnen yo konn yo konn lè yon moun vin chèche lavi yo konn lè yon moun vin detwi ok ebyen espay voye nouvèl la klè ba yo pou l di yo ke 840 mil imigran l gen k san papye, chak ane la a, l ap legalize 300 mil ladan yo, e pa ti koze ki gen atè a. Ebyen, medam, mesye, se ansanm de pwen sa yo jodi a nou te vin pale nan premyè sòti nou. Pa bliye, m sot di nou sa, nou sou Zen Net Haïti, nou sou Standup Lakay, de gwo chanèl ki la pou chèche enfòmasyon kote l ye, pou pote ba ou, k ap ba ou l nan bon ti mamit. Pa bliye abòne avèk nou, pataje, ba nou like, Nap prè pou yon lòt ti emisyon konsa a la pwochèn.